Ayisyen toupatou, gwo bonjou bonswa pou nou tout, sa pral depan de a ki lè ou pral gade videyo sa. Gwo tristès nan sektè teyatral la. Sektè teyatral ayisyen an gen gwo tristès jounen jodi an paske yo pèdi yon gwo komedyen. Yon komedyen ki konn souvan ap fè e nasyon ayisyèn nan ri chak dimanch a midi. Se komedyen sa toujou ap mete plezi nan mitan popilasyon ayisyèn nan. Men, apre yon anpil tan li pase ap soufri, li te malad, misye arive pèdi lavi li. Siw ta renmen konnen de ki komedyen map pale la, rete sou videyo a de kòmansman jiska lafen pou kapab jwenn tout kontni, pou kapab wè de kisa map pale nan videyo sa. Komedyen sa li rele Alcibiade. Ou sezi tande non an? Alcibiad. Komedyen sa a li mouri apre plizyè ane li pase ak yon maladi, li arive pèdi lavi li. Se tris kanmenm, men sa son bagay, sa son pasaj oblije. Lanmò son pasaj oblije, tout moun ap pase nan ti twou sa a. Se yon pasaj oblije. Menm ke ou pa t vle, Anfen, si w oblije, w oblije ale. Paske depi jou pa w la rive, fòk ou ale, fò w bay ti bout tè a. Yon lòt bò, sou le plan entènasyonal, ane 2022 a sanble pa vin pou lapè non pou Ayisyen ki ilegal nan peyi Meksik yo. Tout imigran ki rantre de manyè ilegal nan peyi Meksik, otorite Meksiken yo, otorite Meksiken yo, yo. met pran yon gwo desizyon yon fason pou arete tout imigran ki ilegal, tout ayisyen e lòt nasyon ki ilegal nan tè a, yo pran anpil ayisyen pou yo debake pou yo al mete yo nan prizon. 2022 sanble pa vini pou lapè pou ayisyen sa yo. Imigrasyon avèk lapolis ap mache nan tout zòn. nan peyi Meksik, sitou zòn fwontalye a kote ki genyen anpil imigran renmen pase, mesye imigrasyon yo avèk mesye dam imigrasyon dizon avèk lapolis rantre nan tout zòn sa yo pou bwote ayisyen ki ilegal. Jis avan mwen fè w viv kòman sa te ye, si w poko abòne avèk chanèl Evenka Production an, Pa ezite pa ezite fè sa frè pam, zanmi pam pa ezite fè sa, se sèl fason, se sèl mwayen wap kapab edem avanse pi douvan.
Otorite meksikèn yo lanse yon lòt fwa ankò operasyon kont migran ilegal nan vil Tapachula. Nan fè n konnen se premye grand operasyon pou ane 2022 a ke otorite yo lanse nan optik pou ka jwenn migran ki apèn rive yo. Pou sa fèt, ajan Enstiti Nasyonal Migrasyon avèk ajan Gad Nasyonal la mennen operasyon nan katye sid nan vil la e sou wout Lagaltelou ki se wout migran yo itilize pou antre nan vil Tapachula. Pandan semèn ki sot pase a, plis pase 20 migran ayisyen jwenn arestasyon yo nan men ajan Enstiti Nasyonal Migrasyon, malgre gen ladan yo ki gen pwotokòl, gen ki gen ti kat vizitante a, men sa pa anpeche yo al dèyè bawo e pase plizyè jou.
Bon, se premye bus la. Edenson Joseph, yon migran ayisyen ke ajan imigrasyon yo te arete, di Lavwadlamerik malgre li bay papye pwotokòl li, yo fè l monte machin nan kanmenm. M bay papye pwotokòl mwen, yo di sa pa ladan yo, yo fè m monte machin nan. Men moun nan avèk pwotokòl yo pran, moun nan ti kanè nan yo pran. Andedan pa bon menm menm menm. Se vye manje yap bay menm manje yo paka bay menm manje ou manje 3 fwa e vye farin yap bay anndan bay fè 22 jou anndan. Ketura Pierre fè konnen li vini nan imigrasyon pou yo ba l plis esplikasyon de pwotokòl la. Mwen m vin la
nan imigrasyon mande pou yo ban m plis enfòmasyon de pwotokòl la. Si yo dim m pa gen dwa mache avèl la map konnen ok la yo ka aretel men si yo ban nou yon pwotokòl yo di pwotokòl la ekri nou sipo nou lib tyapas nan tout tapatchoula nou ka mache e m panse omwen si moun ta fon lòt bagay ki ò de de sa yo mande m pa gen pwoblèm pa egzanp ou vòlè wap goumen ya se byen ya aretew. N ap sinyale, otorite meksikèn yo pran tout dispozisyon pou yo verifye dokiman migran yo. Otorite yo pa swete genyen menm kantite migran ki te genyen ane ki sot pase a, pou sa, yo motive ajan imigrasyon ak lapolis pou sekirize plis vil Tapachula. Sitiyasyon sa a lage gwo kè sote bò kote migran ayisyen yo Pou kounya amiga yo preske pa pran lari anko sitou nan aswè. Marckendy Ducasse depi Tapachula Mexique pou Lavwadlamerik.